Kesyon anpil moun ap poze se èske se vre otorite amerikèn yo ap planifye pou fòse moun rantre nan lame ou fòse moun al konbat nan gè ki gen antre Iran, Izrayèl e Etazini. Otorite yo demanti pawòl la. Se le ka de Karoline Leavitt ki se manb gouvèneman pòt pawòl Mezon Blanch lè yo poze l kesyon an men kisa Karoline di. President Trump wisely does not remove options off of the table. Mothers out there are worried that we're gonna have a draft. Prezidan Trump pa retire opsyon sa sou tab la. Opsyon pou yo pran moun ki deja Ozetazini, pran yo voye yo an Iran pou al konbat nan gè ki gen antre Iran, Izrayèl e Etazini. Anpil moun ap poze kesyon eske se vre? Anpil moun ap poze kesyon eske Etazini manke sòlda, manke moun ki rantre nan lame pou al sèvi deyò? Pou konprann sijè sa, se pa kounye a pou w gade l. Se al gade nan ane ki te pase yo kisa pèfòmans lan te ye an tèm de rekritman moun nan plizyè branch nan lame a, keseswa Army, Navy, Air Force, etc. Al gade eske administrasyon ki te pase deja yo te rive mobilize ase de jèn pou rantre nan lame. Se sa nou pral gade la avè w. Sou ekran sa w ap gade la a, 2023-2024 se te ane ki ekstrèmeman katastwofik pou lè fòs militè amerikèn kote yo t ap fè anpil efò anpil strateji pou yo enterese jèn yo rantre nan lame. An 2023, pa egzanp, sou kantite moun ke yo te espere k ap rantre nan lame nan diferant branch nan fòs militè amerikèn yo, ebyen yo te rive manke 41 mil, ki vle di yo te gen mwens, kantite a te mwens ke yo te vle rantre nan lame a, donk li te manke 41 mil moun. E done yo te montre an 2024 pa egzanp, se pou la premyè fwa ke kantite militè ki aktif dan lè fòs zame amerikèn pwal osi ba depi 1940. Ki vle di, de 1940 jiska 2023, se pou la premyè fwa gen kantite moun sa yo yon kantite ki osi restren ki aktif nan lame amerikèn. Dezyèm sa pou n gade se ki diferant branch, kòman diferant branch ki nan fòs ame yo pèfòme nan an s ki atè a sa k rele rekritman. Ebyen Army an ki se lame lame an swa li te rate objektif de rekritman l an 2023 de 5124 moun. Ki vle di kantite moun ke yo te bezwen pran gen 100124 yo pa jwenn. Navy ki se yon lòt branch nan fòs militè yo ankò te rate objektif de rekritman l a 4,305. Air Force rate objektif de rekritman l a 1,080. A Kestyon ke anpil moun ap poze, eske se vre gen yon bezwen pou moun ranfòse fòs militè amerikèn yo nan moman an la a? Done sa yo ke nou gen 3 zan de sela, 2, 3 zan de sela, kapab ba w yon ide Eske vrèman otorite amerikèn yo bezwen mete plis sòlda o pwofi de nasyon an? Donk, se pa pou san rezon, enkyetid la kòmanse ap monte bò kote anpil moun, paske yonn nan reyalite ki genyen, se ke gen anpil jèn Ozetazini, ki gen volonte pou y al nan lame, yo pa kalifye pou lame. Anpil nan yo se, yo gen pwoblèm mantal, yo obèz, donk yo twò gwo, e anpil nan yo pè kite fanmi yo, kite zanmi yo, pou y al fèmen yon kote pou y al defann yon koz ke petèt anpil nan ou pa kwè ladan. Donk, reyalite a sè ke li vrè, gen anpil enkyetid ou bò kote otorite amerikèn yo pa rapò a kantite moun ki deside al sèvi nan lame. Mwen gen yon videyo ke m te fè sou sa a pou m di ke mas depòtasyon ke prezidan ap pale de li an, li p ap ka fè l. Donk li montre nou ke l fè l kanmenm. Men lefèt ke li fè l malgre done yo te montre ke l pa ka fè l, ebyen konsekans depòtasyon sa a kòmanse fwape Etazini. Janvye 2026 sa la a, done yo montre ke popilasyon amerikèn nan pwal bese ankò plis. Donk si w bezwen m fè yon videyo kote m montre done ki apèn soti sou popilasyon amerikèn nan, kite sa sou yon kòmantè.